Men eske ou santi w reyèlman ou gen yon pwoblèm avèk Wendy? Poukisa tout moun toujou ap di o Wendy sesi sela, Bob la, Bob Kayou sesi sela, o l pa renmen l, li pa renmen jan l ye, l ap fè jalouzi, se, se, se. Pa jalouzi cheri m pi gran ke Wendy nan tout sans. M pa fè jalouzi pou Wendy. Lè m vini m ap fè premye hit mwen avèk G-Bobby Bonflo ki son lejand rap kreyòl, lè sa Wendy fèk ap parèt tèt li, entènèt pat menm soumoun. M te gen yon Facebook m gen 12 moun ladann. Lè m monte m jwenn yon moun online m tèlman kontan m ekri l li reponn mwen m fou. Ay m te anvi kominike. M pa benyen di w anyen non. E lè sa Wendy fèk ap vini a ti mizik li podyab Wendy ap fè efò l. Lè sa mwen menm m gentan fè gwo it tout bis kafou fèy tout petyonvil tout kote mizik mwen ap jwe tout kote a letranje moun ap felisite m. Men kisa m pral pè la jounen jodi a se yon lòt vini. Tout moun pa gen menm etwal. Sa se vre.
Wendy ka vini hier epi l kouvri menm moun ki te la pandan mil an wi. Tchelele! Men youn nan grenn bagay mwen toujou pran san m pou m di l, mwen m toujou pale an parabòl, e tankou Jezikri m ye. Mango k mi anvan ap pouri anvan. Wout la long se vre, men moun ki rive anvan an, ou mèt kwè m, l ap fin manje, l ap bwè, l ap kouche, rekonpans pa m nan plis. Mwen m pa gen pwoblèm, Wendy se yon, Wendy se yon moun ki vin kontribye nan kominote nou an. Rap kreyol gon pakèt tan li te fè li te myèt li bon pa gen moun ki te mete rap kreyol nan nivo li Sa se vre.
Nèg barikad yo vin yo met rap kreyol nan yon nivo mwen menm mwen vin ap jwe mil dola ameriken lè sa m te ayiti m vin ap jwe mil dola pa kounya non kounya menm lè yon nèg ta oze menm lè w ta gen tout frekans ito nan mond ou pa ka ofri m mil dola mil dola bay m ka pran m di Bon sa e mil dola mezanmi bon moun sa pa ta ba w respè ditou. Mil dola se bagay m ap pran m ka di w fanm mwen tolere ok listen lontan m te konn ap jwe nèg la ap rele w li di w l ap ba w 300 dola Goumen, goumen, goumen, goumen, goumen l di w yo, monchè kontak pase m ap ka ba w 200, m ap vin chache w, m ap depoze w, 200 dola. E lè sa w wè s on gwo kòb. Lè w, lè nèg barikad yo vin tonbe yo mouri, m vin ap jwe 1000 dola, 1200, 1300 dola, rap kreyòl vin gen valè sou valè l.
E nèg yo pa met, anpil nan moun yo pa met respè sou non nèg sa yo. Gade avan yè fèt yo pase, m kwè fèt lanmò nèg yo pase yon bagay konsa. M pa wè twòp moun poste yo. Ayisyen poste 3 premye ane w mouri yo. Sa k sonje. But jodi an la a, apre nèg yo fin tonbe, Wendy vin a Wendy an vin tounen Wendy vin tounen yon fenomèn cheri. Lè w di Wendy w di w gwo bagay. Jodi an si yon moun di Wendy m fistre monchè m te sipoze mouri sou plas. Wendy fè fyète rap kreyòl yon kominote ke m ladan l. Ou panse m pral fache deske Wendy ap fè gòl oubyen m ekri Wendy? M pa ka ekri Wendy, Wendy pa gen anyen pèsonèl avè m, m pa gen anyen pèsonèl a Wendy. Sof ke somtime mwen frape l sou mizik, somtime li voye ti prank ki sanble, m reponn li. Men fanatik toujou ap mete gwo zen, mete gwo pawòl. Y ap mete pawòl ki pa sa. Men cheri m pa gen oken pwoblèm a Wendy non cheri doudou, Wendy rete yon rapè ki nan kominote an, k ap k ap pouse rap kreyòl ale pi lwen e si Wendy je l te pi kale, l te pi eklere, Wendy s on nèg ki te ka fè rap kreyòl entènasyonal. Si l te pi eklere. Pase a tout vizyèl sa w gen la, a tout respè sa w gen la, lè w lage yon mizik pou wè efè ke l fè, lè w fè yon live pou wè efè ke l fè, premye bagay mwen t ap fè, m t ap chache yon moun entènasyonal fè mete m an kominikasyon avèk entèl entèl, entèl entèl, epi m fè yon fit, epi m fè yon bagay. Epi w t ap wè m ale pi lwen. E ale Rap Kreyòl ale pi lwen, se tout lòt yo ki t ap al vin vye sou yo. Wendy rete on Wendy rete jan moun yo di l lan Wendy rete king King yep.
Fantom rete papa.
Dieuzy rete on bèt gèp nwa. Blezon ap rete nèg ki pi bon Blezon ap rete on lejand vivan ke yo pa bay valè. Yon lè n ap regrèt nou. Tout moun gen pozisyon yo, tout moun gen sa yo renmen, tout moun gon jan yo renmen l. E menm jan li gen fanm wal fè bagay avèl li di w e ti yanm banm ti yanm mwen gen fanm ki di w e peze koum gen ki di krache nan figim gen ki di banm konsa gen fanm ki di krache nan figi gen lòt ki di o ala fanm sa gen fanm lè w krache nan figi wap mandel pou fèl vini pi vit chak moun gen yon bagay nan vi a mwen menm mwen chwazi fè mizik pa gen moun ki ka vin dim pa fè mizik pasem levem jwenn gen talan ou nèg ou chwazi pran bouda w ou bay yo jwe ladann sa se ou menm Bounda pam nan m soti nèg m pouse soti. M pouse soti m pa pou santi.